Nou pa gen pou nou pè oken ti malpwòpte lavalas ki gen pou n fè nou pè pou n kouri pou n kite peyi a. Dayè tout richès peyi a se nan men nou ke l ye. Se nou k gen bank, se nou k gen lopital, se nou k fè komès, se nou ki gen tout sa peyi an gen pou. Genyen kòm richès ladann. Nou pa ka kite ti Aristide avèk ti vagabon sal li yo vin pou l detwi nou. Se pou nou kanpe pou n defann tèt nou. Dayè, yo menm yo gen wòch, nou menm nou gen zam. E nou fò n pa pè pale avèk yo tou. Si nou kite se yo k ap aji, nou menm nou pa janm fè anyen, y ap detwi nou. Dayè yo fè konnen ke nou pa gen dwa nan peyi an, se Desalin ki te goumen, m ap fè ou konnen ke Petyon te goumen tou e nou menm nou se desandan Petyon. Nou tyen aske pou lit lan kòmanse. Si ke nou pa kapab mete Jovenel Moïse kòm prezidan nou pou defann nou, Peyi sa nap k redwi l an sand. Dayè tout richès nou fè nan peyi an se aletranje nou voye sere yo. Dayè nou gen byen nan lòt peyi, nou gen kay nou toupatou, se pou n pa pè goumen avèk yo. Dayè nou menm nou pa pral prezante vizaj nou pou n goumen ansanm avèk yo, nap peye yo menm ankò. Antre yo, paske son bann ti grangou, son bann ti chimè, son bann moun sal, avèk kòb nou fè yo, nou ka peye yo ankò pou yo goumen antre youn lòt epi pou nou kapab pran kontwòl peyi a. Peyi an se pou nou l ye, dayè se desandan fransè ki kou mouri kite l pou nou. Se pou yo retounen an Afrik. Nou gen kontwòl ekonomi an, nou gen kontwòl komès, nou gen kontwòl tout peyi an, se pou n pran kontwòl politik lan tou. E dayè la politik se la fòs dè zam, nou pap pè pran zam. Se pou n goumen avèk yo. M tande yo di ke y ap redui peyi a an sand. Mwen menm mwen kòmanse voye tout pitit mwen aletranje. M di yo, ale, mwen menm mwen mèt rete. Paske si m pa rete l p ap bon. Fò mwen goumen avèk yo tou. Paske mwen menm m pa pral nan goumen nan lari avèk yo non. Avèk kòb mwen genyen an, m ap pran yon ti gwoup nan mitan chimè yo ankò. M fè yo al goumen avèk pwòp tèt yo jiskaske nou detwi yo youn apre lòt. Ok dayè moun sa yo yo pa apatyen a tè dayiti se afriken yo ye se pou yo retounen nan tè dafrik se kote yo nan grangou bann moun sal bann salòp bann chimè konprann e aristid la ankò nou menm nou gen poun prann poun voyel al ankò epi poun gen kontwòl peyi a totalman depi nèg sa nan peyi an li enpeche nou viv ou konprann sa mdou la li enpeche nou fè lajan. Jan pou n fè lajan, dayè moun nwè pa bezwen lajan pou viv, se nou menm menn moun klè ki kap kou ki ki ki gen tout posiblite pou viv, nou gen plis bezwen pase yo, pase yo menm nenpòt ti maymoulen, nenpòt ti diri yo manje fal yo plen se bagay yal fè fè pitit. Konprann dam yo la, nou pa gen pou nou pè, dayè batay la se pou nou l ye tou. Nou gen plis dwa nan tè a ke yo menm. Dayè nou se desandan dirèk de blan franse, yo menm se an Afrik yo te soti, se an esklavaj yo te ye la a. Ou konprann sa m di w la an? Nou pa gen pou nou pè yo. E nou pa pral kanpe anfas yo pou n goumen avèk yo non. N ap itilize pwòp yo menm. Dayè sa k al lekòl yo, nou deja wè kòman n achte yo. Ou pran nenpòt ti kòb yo bayo ou di yo al di nenpòt ki kaka nan televizyon nan radyo ou wè yo dil ou konprann poukisa nou pè se poun kòmanse fè tèt nou parèt nou wè Michel Martelly te parèt Michel Martelly pa pè yo l goumen avè yo pandan 5 ans kòman fè nou menm nou pè poukisa nou pè ok nou nap eseye itilize Jovenel Moïse poun kapab gen plis aksè nan pouvwa a yo vle pou yo detwi nou bon nou menm kounya nou nan san nou nan batay. Se pou youn fè lòt fè mesaj la pase kèlkeswa kote nou ye a, se desandan fransè nou ye, dayè lafrans kanpe li di lap ba nou èd. Poukisa nou pè? Poukisa nou pè? Nou kwè an 2004 nou te chase ti vagabon ba Aristide lan? Kisa kwè ou pa wè se bonm nou te lage sou site solèy nap fout bonbade yo ankò? Ou konprann? Gade kisa yo pran, yo pran kote sa a, yo detwil, fè ti kay pil sou pil lan petyon vil lan. Hein nap gen poun detwi ti zòn sa lage bonm sou yo epi nap gen lapè nou konprann sam di w lan donk se poun fè mesaj la pase youn ak lòt nou pa sipoze pè m wè Acra fon ti deklarasyon m wè yo tout ap vole bon mwen menm deklarasyon pam nan pi anraje dayè yo pa konn nonm yo pa konn kiyès kap pale a se poun fè mesaj la pase menm jan yap itilize medya a pou yo fè nou pè se poun pale avèk yo tou konprann. Se yon bann moun sal, yon bann moun pye atè. Menm lè y al lekòl, yo rete stipid paske nou ka itilize yo jan nou vle. Pou sa nou pè yo? Nou gen lajan. Moun ki gen lajan, se li k gen monopòl tout bagay yo wi. Ki sa k genyen? Ou pa wè konben kòb nou depanse nan pou n fè yon Jovenel vin prezidan? Se prèske 50 milyon dola nou depanse pou n fè Jovenel prezidan wi. Nou ka fè tout sa nou vle nan peyi a. Se nou k gen lajan. Pou ki sa nou pè? E nou gen gwo zam. Pou ki sa nou pè? Konprann, map mande tout desandan fransè nan peyi a pou yo kanpe, voye timoun yo pati pou leprezan moman, sak pral etazini, sak pral an franch, sak pral tout kote yo va ye, nou menm pou nou kanpe, nou gen lajan pou nou met lajan deyò pou nou goumen avèk lavalas yo, paske nou pap kite yo pran pouvwa ankò, se pou nou tout kanpe, se pou nou tout kanpe, pa gen lach, dayè petyon pat yon nèg ki lach, si petyon te lach lè nou fin tiye desalin. Ok Nou pap divize peyi a an 2 Christophe ap gouvène nan le nord kòm yon milat Petion li menm pran le sud Kisa k genyen Nou pap dirije Hein Donk Fè mesaj la pase Youn pale avèk lòt Ok Nap met kòb nou ansanm Epi nap pran peyi a Dayè nap pral nap chase yo epi nap fè Haïti vin klè menm jan a sendomeng. N ap elimine pi fò moun nwa yo epi nou pral fè ti rès ki rete a akouple avèk dè milat epi pou n vin gen yon peyi ate klè menm jan avèk sendomeng bann moun sal sa yo se pou n chase yo se pou n fout detwi yo ok kounya nou pè epi n ap fout itilize jovenel moïse dayè se lajan nou pral fè moïse jovenel moïse prezidan n ap itilize lajan n ap met kòb deyò toujou pou n fè misye avanse. Mèsi bokou mèsi nou tande e sa yo. De klas la se lit li eksprime la lit de klas ke li pral mennen.